Coucou mes cheries kòman nou ye jodia la nou pral fè yon ti pizza ki vrèman fasil mwens ke 20 minit ou ka fè yon ti pizza ok haa konbyen nan nou la dim nan seksyon kòmantè la Camie recette lakay si w potko abòne abòne abòne abòne konbyen nan nou la nou konn òdè yon manje epi nan tan nou òdè manje a nou te ka menm fè 2 manje nan plas li. An nou fè yon ti pizza ok. Nap bezwen 2 tas farin mwen itilize 3 kiyè mantèg epi map jis Melanje yo ansanm ok. M jis ajoute yon ti sèl tou piti selon ou menm kantite sèl kew manje m jis ajoute yon ti kiyè tou piti sèl yon ti ponyen sèl an bon kreyòl. Mwen jis mete yon ti pen tranpe epi mwen ajoute yon ti dlo ladann avèk yon ti poud elevasyon sèlman mwen jis ajoute sou li yon ti kras dlo tou piti mwen jis poum kapab melanje pat la epi ma petri pat la jiskaske mwen bezwen l janl ye a aprè sa m jis metel kite 10 minit repoze epi aprè sa m jis pran yon resipyan ki fòm pizza epi mwen layite li nan men mwen men cheri m nan ki pa yon problèm ditou men cheri e pa yon bagay kap pran tan men osi men zamou byen fasil nou kapab fon ti pizza ok. Mwen jis layite li nan plat la. E pi mwen jis pran ti fouchèt, mwen jis fè tou ladan. Apre sa, ki sa ke m pral fè? Mwen jis kite l repoze 10 minit nan fou, ok? 10 minit. Apre sa, ki sa ke m fè? Mwen jis itilize ekstra tomat mes cherim yo extra tomat sa pa pat tomat non sa ki pi dlo a mes cherim yo epi mwen jis ajoute l sou li epi mwen ajoute l sou tout anlèl extra tomat mes cherim yo mwen jis ajoute li m pran kiyè m jis layite l sou li apre sa ki sa ke m fè mwen ajoute janbon prezonto janbon

Ou kapab ajoute sou li mes cherim yo. Mwen jis fè ti wonn nan, ti tras, ti tras jis pou mwen ajoute sou li. Aprè sa ki sa mwen fè? M mete oliv avèk yon ti salami. Aprè sa m jis ajoute sou li. Mwen jis pral mete li nan fou pandan anviron 20 a 25 minit. Vwala mes cheri sa se rezilta pizza mwen. Ou pa menm bezwen fè anyen ankò mes cherim yo. Imajine ou nan 20 minit. Ou òdè yon pizza li pa janm vini nan inèdtan e lè sa pizza a resi vini e sepandan ou te ka menm gentan fè pizza a vrèman gou mes cheri m yo m pa bezwen di nou jan bagay sa ekstrèmeman gou ou kapab itilize sa ke ou vle mete sou tèt li ou gen vyann nan ou ka ajoute vyann nan sou li ou gen e prezunto ou ka ajoute sou li sa ke ou genyen ou kapab ajoute sou li prezunto a se a E ki se Ki se e ay ma mete li nan video a pou nou se mwen jis pa sonje non li sa ke ou genyen sa ke ou prefere sa ke ou renmen sa ka rive mwen renmen oliv ou pa renmen oliv epi wa jis fè chwa ke sa ke ou prefere ou kapab ajoute sou li sa ke ou renmen li pa fòseman sa kem ajoute sou ajoute a Pou ajoute l. Byen fasil, byen senp, ou kapab fè yon ti pizza konsa. Pa bliye abòne avèk chanèl la si w potko abòne, like videyo a, pa bliye like li, pataje l avèk yon fanmi, yon zanmi. Ya, se konsa pou nou kapab grandi ansanm. Ebyen, se te avèk ou Kami Resèt Lakay ki te pote yon ti pizza pou w byen fasil kote ke ou pa menm bezwen fè anpil tan, anpil demach pou al òdè manje. epi k ap pran nenpòt inè, dezè de tan pou l rive jwenn ou. Ya! Trè senp. Se te avèk ou Camille! Babay, n ap wè ou ankò pou yon lòt videyo. Tchaw tchaw!